Eyy pa pase video sa zanmim yo. Video sa se pou nou mwen vin ansanm avèl kit ou se yon fi ou yon gason mwen pote pou ou solisyon pou enfeksyon. Avan mwen antre pi lwen nan videyo a, m ap di chak fanatik mwen yo mèsi ki toujou la pou ede mwen avanse avèk yon kòmantè, abòne, oubyen ou kite yon jèm pou mwen, ou pataje l, mwen di ou mèsi. Si nou remake mwen pa poste souvan pou nou, mwen di nou sa deja, se ke Tan yo yo pa fin nòmal nan menm se sak fè mwen pa poste pou nou malgre video yo mwen deja glava yo depi mwa pase men mwen poko janm gen chans poum travay yo. Video jodia sak fè mwen vini ansanm avèl pou nou. Paske mwen te poste video sa ke nou ap gade sou chanel lan, mwen jwenn anpil kòmantè ki toujou ap pozem kesyon yap di Mia kòman pou mwen itilizel, kòman pou mwen fè sa, kòman pou mwen fè sa. Epi jodia mwen vini avèk eksplikasyon pou mwen di nou kòman pou nou itilize remèd lan, E anplis tou mwen tou pote lòt remèd pou nou kòman pou medam yo nou trete tèt nou lè nou gen yon feksyon ki vrèman ap domine nou. Jan ke nou ap gade la, pou moun ki pat gen chans gade videyo sa, map kite link lan pou nou pou nou menm pou nou al gade li kòman ke mwen prepare li. E men kòman nou kapab itilize remèd lan. Lè ke ou fè remèd lan, si enfeksyon an ap toumante ou anpil, w ap itilize l 3 fwa, ok, w ap fè li 3 fwa nan semèn nan. 3 fwa nan semèn nan e w ap bwè li chak jou ke ou fè l lan, ok, chak jou ke ou fè l lan, w ap bwè li omwen 2 fwa oubyen 3 fwa. Ok, w ap fè l 3 fwa nan semèn nan. Jou ke ou fè la ou ap bwè li 2 ou 3 fwa. Lè ke enfeksyon sa li menm li kòmanse diminye ou kapab fè li 2 fwa nan semèn nan jiskaske ou kapab fè li 2 fwa nan 15 jou oubyen 2 fwa nan yon mwa. Sa vle di, menm si ou pa santi sentòm enfeksyon, men nou sipoze toujou pran ti remèd natirèl nou. E si ke ou vle, ou kapab fè li yon fwa nan yon mwa, se lè enfeksyon li menm li deja diminye. Pou moun ki an koup yo, si ke ou gen yon mari, madanm, ki gen enfeksyon, 95 pousan nèg lan ap genyen l tou, oubyen fi a ap genyen l. Sa vle di, Lè ke nou fè remèd lan, fi an sipoze bwè ladann e anplis tou mari an sipoze bwè ladann osi. Si fi a li menm lap trete tèt li, mesye a li menm li pap trete tèt li e kòm si fi a fè kòve li lave men l epi li pran nan kò l li siye l li pase l nan te. Ok. De menm pou mesye a tou, nou tou lè 2 a jan ke mwen di nou an nou sipoze bwè li. Paske enfeksyon an li menm nou konnen moun nan li pa bezwen nan gason gen tout sòt de enfeksyon li kapab gen nan zye li gen nan san ok li kapab te malad epi kote a li enfekte li kòmanse ba li yon enfeksyon e nou konnen enfeksyon li menm li pa fòseman jan anpil moun panse l lan tout moun kapab gen enfeksyon menm yon bebe piti ou fè li kapab gen enfeksyon ok sa vle di remed sa li ap bon pou nou anpil jan ke nou te mande mwen li mwen pote eksplikasyon pou nou kounye la mwen pral pase nan yon lot faz kote ke pou mwen moutre nou medam koman nou kapab fè dlo twalet pou menm ki gen yon enfeksyon epi bagay la komanse bay sant oubyen enfeksyon li menm li koule. Ok li pa pou gason men li se pou medam yo egredyen sa yo ke nou ap gade la nou souvan bezwen yo pou nou itilize menm si nou menm nou pa santi sentòm enfeksyon an nou pa santi l men nou sipoze bwè remèd sa yo pou kò a li menm li toujou an sante ki ap ede nou anpil. Premye tretman dlo twalèt pou medam yo ki gen afè yo ki kòmanse ap bay sant nou ta bezwen mari nou toujou rete nan bagay la ok poul pa gen pwoblèm ansanm avèk nou se gade videyo a epi al fèl lè ke ou ale lopital yo konn ban nou yon bon dlo twalèt men dlo twalèt sa yo ki pa menm itil nou anyen okontrè yo pote lòt maladi pou nou. Kisa wap bezwen pou fè? Wap pran yon gwo galon epi wap plen li avèk jiwòf ok sa se nimewo 1 wap plen li avèk jiwòf lè ke ou fin mete jiwòf nan dlo a kounye a la wap kite l poze omwen 5 jou pou kapab kòmanse sèvi ansanm avèk li. Lè w plis l ap ede ou avèk enfeksyon an e anplis tou l ap sere bouboun ou byen sere ok lè mesye al ladan l l ap santi li byen kontan paske li jwenn yon bagay san manti al eseye epi w ap vin di m kòman sa ye wè kòman dlo a ye men kòman w ap itilize l. Lè ou kòmanse itilize l apre 5 jou a, chak tan w ap pran dlo, w ap fè twalèt ou, si w fè twalèt ou 3 fwa nan yon jounen, oubyen 2 fwa nan yon jounen, w ap fè li ansanm avèk li. Ok? Men mwen konseye nou souvan lè nou pral dòmi, fè twalèt nou ansanm avèk li. Ok? Li bon anpil. Sof ke li ap fè yon ti boule ou tou piti, l ap byen ranmase bouboun ou pou l byen fèmen l. Se konsa nou. Pran dlo a epi nou ranplase l ok nou wè kantite jirof ke mwen mete nou pran dlo a e anplis tou lè nou fin pran l nou ranplase l nou replen galon ankò nou mete l la aprè yon 2 mwa ou 3 mwa nou ka pa itilize jirof sa yo ankò nou ka refè yon lòt dlo Nimewo 2 ou menm ki pa ta bezwen fè dlo sa paske li brile anpil. Ou kapab fè yon lòt dlo. Gen galon ki kenbe 5 lit, ok. Pou chak lit, nou kapab itilize 10 grenn jiwòf. Sa vle di si galon an kenbe 5 lit dlo, n ap bezwen omwen 50 grenn jiwòf. Si nou mete 60 tou, li pa yon bagay ki tèlman, li, sa pa pwoblèm. N ap fin mete jiwòf la nan dlo a, apre nou fin mete jiwòf lan nan dlo a, epi nou ap pran yon sitwon, ok. N ap pran sitwon an. Nou ap pri ji sitwon an, nou ap pran ji an epi nou ap vide li nan galon dlo nou mete jiwòf lan. Li menm n ap itilize li nèt ale. Aprè 2 jou n ap kite li poze a, n ap itilize li nèt ale ki trè diferan avèk premye resèt lan. Ok, ki trè diferan avèk premye resèt lan. Premye a se lè ou fin pran dlo ou ranplase l ankò. sa li bezwen yon bon kantite jirof dezyèm nan li menm se nan sa ke ou mete sitwon an se jis ou itilize li nèt ale lè galon an fini ou jete jirof sa yo ou ranplase ou refè li ankò sak fè mwen pa moutre nou lè mwen prije sitwon an mwen jis moutre nou sitwon an se paske mwen deja gen yon dlo twalèt ke mwen sèvi avèl mwen pap itilize sa. Se sa k fè mwen pa moutre nou. Li bon e enpòtan pou nou konsève afè nou byen, medam. Lè ke ou fin fè dlo twalèt sa, ou pa bezwen al lopital pou ap gate kòb, avèk dlo twalèt sa sèlman w ap jwenn solisyon. Nimewo 3, Ma e, remèd sa li menm li pa pou fi ki vyèj, ok, li pou moun ki deja ap fonksyone deja. Lè ke. Ou santi enfeksyon an li anpil ok li menm koule ou gen dwa met yon kilòt la lèw fin retire kilòt la menm sant li ou pa menm ka pran li gen yon sant fò epi m kapab di e kòmsi gen yon sant anpil ki vreman fò enfeksyon vreman epi wap pran egwi a ou fouyel anndan lay la wap kale lay la wap pran yon egwi wap file egwi a wap jis marel. Pou lay lan pa sot tonbe epi wap kite prent lan deyò. Avan ke wal dòmi wap pran. Lay lan epi wap fouye li nan bouboun ou wap fè nwit lan ansanm avèk li. Demen si Dye ve, wap kite prent fil la pandye deyò paske ou pap ka retirel ok. Tout otan ou ka fouyel wap fouye li epi prent fil la li menm lap pandye deyò. Nan demen si Dye ve wap retirel. Lè ou fin retire li wap fè sa omwen 3 fwa nan semèn nan w ap wè ki sant lay la genyen epi w ap wè ki sa ki ap sòti tou ok w ap vini ban m repons se ti videyo sa ke mwen te vini ansanm avè l pou nou si ke nou ta remake lòt moun ap pale se pa lòt bò ok pa tèlman gen pwoblèm nan sa ok mwen renmen nou anpil ti moun mwen renmen nou anpil si ke ou fè remèd lan Ou wè li te bon pou ou vin kòmante di Mia sa epi wap di a ki video ou ta renmen pou m retounen pou nou ok bizou mwah.